Oh ke la pase kanmenm. Wè la m pral tann ba sa pou ou. Sa pa zo. Ti kafou babay se m te bay. Sa e la medam sa ap pase. La m ap tann. La. Sak pa fè pou m pran l la.

Oh ma soeur koman ou ye? M trè byen e ou? Ou la? Wi. Ah jan m wè a ou genlè chita la pou kò lontan wi. Wi. Ok ok ok ah anfèt mwen fèk vin nan zòn nan e mwen poko gen twòp zanmi e m pa konn si ou ka banm yon ti tan pou m chita bò kote w la? Ou ka chita wi. Ok.
Ah! Non pam se frè Messi an. E ou menm kòman ou rele? Non pam se Sèl Love. Sèl Love. Ah! Ebyen ou gen lanmou pou Bondye. Anpil anpil. Ah!
Anfèt, mwen se kretyen. E ou menm, ou se kretyen tou? Wi.
Ok. Men ou konnen Bondye fidèl? Anpil anpil. Ok.
E map di w sa, Vrèman yo dim bò isi a gan pil malfektè men map diw sa ou pa bezwen pè paske met konfyans ou nan Bondye avèk Bondye wap rive e map diw sa ou mèt wè fè tout sa yap fè depi ou mete lafwa ou mete konfyans ou nan Bondye pa gen anyen ki kapab rivew lè maten lè w leve priye ou pral dòmi priye Epi wap wè jan grandè Bondye gran. Ou pa kwè sa?
Wi.
Ay yo nan eskwad la la ee m pa pran deray depi m maten ee ti kòmè a te la avèm li chaje li di sam gen la ale kounya la e lafè kap touyem nan kay la de grenn figi sa eskel ka plèyòt menm m manje de biskwit la eeyy fout tonnerr gade yon lavi moun viv andeyò isit.

Ewa sa bèl ti grenn sa m pap ka kitel ale. Ba sa kap touyou. Bon m do map sousel byen souse byen souse map souse. Ann ale ann ale ann ale epa pou sa n te la ann ale. Sa wap voye do.
Wi. Pandan map di w sa, eske w te okouran de evènman k te sot pase la? 14 out lan? Ebyen, m pat gen okenn kote pou m te rete. Kay mwen kraze. Tout bagay ale. M te gen yon ti jaden, tè deboule, wòch deboule, li kraze jaden an. Ebyen ou konnen, nan mache chèche, Bondye vin ban m yon kote pou m rete. Men sèm, se menm jan an tou, pa bezwen pè tande, met konfyans ou nan Bondye, epi wap wè jan ga. Men sèm, m pap rete non, paske 1 an bitasyon anlè a m prale m pral wè lòt kèk si m jwenn kèk lòt zanmi nan zòn nan, enben. Gade granmoun. Granmoun nan kanpe la. Kote w te pral la? Ou konn kay granmoun gen lòt apre kou rantre konsa?

Papa! E granmoun nan mennen ba ou. Ou vle m dèyè l, men li. Esplike nou sa k pase kounya. Men granmoun nan. O! Dènè grenn! Granmoun simen. Sa ki pase?
Chè Lakwa gen pwoblèm. Sa ki pase konsa?
Lakwa gen pwoblèm.
Rete mezanmi. E sa k fè m voye gason al deyò pou n ka rezoud pwoblèm ki gen nan Lakwa. M wè figi ou tankou fèy bannann ki chèch. Emen w konnen.
Refleksyon!

Lè m rive, m fin reyalize tout bagay. Men lè m pral pran jenòm nan, pastè Sèvis vini, li gate sa. Nèg mete banm yon bal ata wi. E l vini tou, li lonje dwèt sou mwen. Kisa? Wi.
N ap pran l nan plas. Li lonje dwèt sou mwen m di w. Pastè ak moun sa, tout moun sa. E, e, e, atansyon.

Nap achte l! Wi depi jodi a nap trase egzanp la. Granmoun Sime nap achte re. Nap trase egzanp la la nan bouk la. Bouda sa mwen yo lo menm. Nap fè respekte moun.
E avèk lanmoun sa yo pou nou inogire badj la.
Gason pase mouchwa nan vizaj mwen. 24 desanm 31 desanm fò n danse. Paske moun sa yo derespektan. M paka mande èske yon baw bèf. Ou pa se sanvinis, retire vyann nan nan bouch mwen. M voye chache w.
M vin chache w la pou yon rezon pèsonèl. E sa k fè w wè peristil la lòt bò a la, m bay fè l.
Fò n dache la cho pou n blanchi e peristil la. Li pa pwoblèm non. N ap blanchi l.
N ap achte la cho. Men sa k pase granmoun.
M pral moutre w peristil la. E pi lè n ap batize l la. Tout ba ap regle. Pa sa gason. Lafimen. M gen bagay pou m regle avè w tou wi. M konn sa papa. M ap ba w sèvis. M konn sa. Bèt mechan.
Wi papa.
M al ba n sèvis. Dakò. E granmoun Time, m pral moutre w peristil la. Lè n ap batize l la w ap la.
M pa ka pa la. Fò w la.
M respekte.
Non non gason.
Fò w la. M pa.

Nou pa ka lage zòn nan non sè Fabiola ok pase nou konn kijan bagay la ye nou menm kretyen se nou pou solidè se pou nou mete tèt ansanm ou konprann nou pa ka lage bagay yo konsa sè Fabiola map di sa mpa wè nan sèvis la gen lòt moun ankò mpa wè mpa konnen kisa k pase yo donk mte gentan fè plan poum pase de kay an kay poum al vizite nou pase ou konnen mpa ka lage nou donk sè Fabiola pou jan bagay yo ap dewoule nan zòn nan la moblije la jan bagay la ye la se montay nou pral pran wi la. M pa konnen, menm si m pa jwenn anpil kretyen, menm si se yon grenn, de grenn, m ap oblije al nan montay. Depi semèn nan la, m ap oblije lage la a pou n al nan montay pou nou wè ki sa n ka fè. Alò, sè Fabiola, m konnen w ka wè lòt sè yo, e lòt frè yo tou, w a ba yo nouvèl la pou nou, tande. N ap gen pou nou pran mòn pou n al lapriyè, paske jan bagay la ye la a, Si nou pa chèche pye Bondye, lavi nou an danje sè Fabiola. Lavi pitit ou, lavi mari w, ou konprann, madanm pa m, pitit pa m, lavi nou an danje. Donk se pou nou mete tèt ansanm, pou nou lapriyè, epi pou Bondye ban nou repons. Tande? Dakò, nou konnen pisans Bondye kapab, li ka fè tout bagay. Donk sè Fabiola nou pa p rete plis, m konnen w prale, salye fanmi an mwen tande. M swete wè w semèn k ap vini tande. Dakò sèvant.

Pase frèm. Ooh frè, m santi m beni a chak fwa mwen kwaze w sou chimen m ki an gete konsa. Se vre frèm. Wi. Bon konnen nèg anfòm. Paske kay Bondye, lè ou la kay Bondye ou sipoze anfòm. Ou sipoze mete w nan tout sans pou sèvi Bondye. Ya. Paske m santi si ou te konsa lotrejou, ti malfektè a pa t ap vin frape w nan yon eta konsa. Antouka frèm map diw sa se yon mank esperyans nan Bondye wi se yon mank lafwa ki fè malfektè a li menm pèmèt li te vin ranse avèw nan yon sans konsa banm pran yon egzanp ansanm avèw ki trè klè frèm men il sifi ke sa nou bal fè a wap sèlman kwè nan Bondye poum moutrew lakay Bondye gen yon valè gen yon gou gon sous kap koule pou chak grenn pitit li yo, paske li se temwen nou chak. M ap kontan konn sa. Sa ou ta renmen genyen sou kò ou, ou panse k ap itil ou?
Chèf frè m, m gen rad, m gen soulye, m gen tenis, m gen bib, m gen chan desperans. M gen tout bagay nèt. Men ou pa wè oken, oken, oken anyen ki te kapab itil ou? Sofke, sofke aprè m fin frape a, m santi m gen yon ti twoub nan zye m. M pa tèlman gwo ti toub nan je m. Ok. M pa tèlman an fòm nan je. Men kanmenm la, kòm ou gwo ti toub nan je w, ou merite priye Bondye. Paske pa gen anyen Bondye pa ka fè. Ou konnen sa. M konn sa. Paske Kris gen sipriz pou ou zanmi m. Mwen pral moutre w sa ke Bondye kapab fè. Men il sifi ke w kwè. Paske mwen m pa ka fè l. Ou pa ka fè l. Men Bondye kapab fè tout e de tout pou nou. M kwè.
M kwè Bondye ka fè tout bagay. Aji fò o
Senyè, ou menm ki di, Chèche, n a jwenn. Mande, ou va ban nou. Frape, ou va louvri pou nou. Senyè, soufle Espri w konnya e fè nou wè mirak ou Exauce nan lavi nou frèm. Ouvri zyew e wap wè ke Bondye pa gen anyen kel pa kapab fè oh oh
Mèsi Jezi. Frèm
pa fè sa ankò pa etone de yon bagay Bondye fè pou ou paske Bondye li menm li la pou nou li la pou nou. Pa etone, paske pa bliye depi ou gen lafwa, depi ou kwè nan Bondye, l ap kapab fè tout e de tout pou nou. E pou zye m? Mwen ka etone de yon bagay ou fè, ou ka etone de yon bagay, wè, pou zye m? Pou zye ou kanmenm.
Pou zye ou. Wap santi w yon lòt jan kanmenm lakay Bondye.